Madam mesye gwo bonjou gwo bonswa pou nou tout byen vini nan tranch jounal spesyal sila sou medya ayisyen an kolaborasyon ak voa kreyol depi Washington. Aktyalite yo an Ayiti domine pa pasaj triyonfal de ansyen senatè eli Grandans lan Guy Philippe nan vil Petit-Goâve ebyen ansyen senatè a ki te pran prizon nan peyi Etazini depi lèl tounen an ki pa sispann fè pale de li ki bay randevou premye janvye 2024 pou kòmanse yon seri mouvman nan peyi a, li menm ki te rive nan Tigwav, se te yon foul imans ki te vin resevwa ansyen senatè eli Grandans lan nan vil Petigwav, medam e mesye, nan site Faustin Soulouque ki te pran lapawòl kote li te mande popilasyon an pou pran responsabilite yo pandan ke lap akonpanye yo pou yo chavire gouvènman ki la a chavire sistèm nan e bay sekirite nan peyi a pou tout moun ka viv alèz e nan lapè medam e mesye sa ki pa rete san reyaksyon popilasyon an li kwè ke Guy Philippe se sèl sovè ke yo gen la anpil moun te foule beton an pou yo te vin sipòte ansyen chèf rebèl la Guy Philippe, Medam e mesye, ebyen toujou nan sa ki gen pou wè ak aktyalite an Ayiti, plizyè òganizasyon sosyo politik òganize gwo sitting devan e biwo e entegre Nasyon Zini an, nap pale de BINUH ki gen nan tèt li Maria Isabel Salvador, kote popilasyon an ki te devan an pa t mete dlo lan bouch yo, sèkèy lan men pou yo te lanse pawòl piman bouk alankont chèf bini an ki se Maria Isabel Salvador. Medam e mesye, nan sa ki gen pou wè ak entènasyonal la, gwo karavàn migran kontinye ap vanse an direksyon fwontyè Lèzetazini ak Meksik la, malgre gwo rankont ki fèt. ant yon delegasyon amerikèn ki te gen nan tèt li Antony Blinken ebyen avèk prezidan Andres Lopez ki se prezidan peyi Meksik la anpil pawòl pale kote delegasyon sa ta p mande gouvènman meksiken an pou ta ede yo kwape vag migran sa k ap eseye travèse fontyè a chak jou pou rantre Ozetazini legal ilegalman padon Ebyen dosye sa medam e misye ki poko fini anpil parol pale men delegasyon an ki kite peyi Mexique yap retounen pou yo vin planifye e pwen sa yo ou pral jwenn yo nan voa kreyol men toujou nan entènasyonal la san kontinye ap koule nan mwayen oryan nan kad gwo batay ki genyen ant Izrayèl ak militan Hamas yo yon kantite moun kontinye ap moui gè sa ki genyen plis pase 2 mwa, ebyen san kontinye ap koule pandan popilasyon sivil la kontinye ap plonje nan yon kriz imanitè san parèy, medam e mesye. Gwo manifestasyon nan peyi Ajantin kont nouvo gouvènman Javier Milei a, kote ke li ta rantre nan kesyon refòm ekonomik pandan li menm li pibliye yon nouvo dekrè ki leve plim sou do popilasyon an ki e te oblije l pran lari pou ke yo t al manifeste kont nouvo gouvènman ebyen Javier Milei a l ap dirije a. Pwen sa yo ak anpil lòt nan voa Kreyòl. Ann swiv. Belizaire, Jodi a se jedi 28 desanm 2023, se sa yo rele an fransè le compte à rebours, sa vle di mwad desanm nan e avèk tout ane 2023 prèske fini, nou kontan yon lòt fwa ankò avè w pou n prezante w yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen. Mwen se Jacquelin Belizaire kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite. Entènasyonal Imigrasyon Gwo karavàn imigran kontinye ap mache nan direksyon fwontyè Etazini pataje ak Meksik menm aprè rankont ant yon delegasyon amerikèn wo nivo ak prezidan meksiken Andrés López Obrador. Gè Izrayèl-Hamas la kontinye ap fè san koule nan Gaza e nan mitan lame izrayelyèn nan pandan ke kriz imanitè ap kontinye nan Gaza. Ann Arjantin, gwo manifestasyon kont nouvo gouvènman Javier Milei a akoz refòm ekonomik e pou piblikasyon yon dekrè. Epi an Ayiti, plizyè òganizasyon ak gwoupman sosyopolitik reyalize jodi a yon sitting devan lokal BINUH an, Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti. E wi, se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan Randevou Enfo e nou pral pale pou kòmanse ak imigrasyon. Gen karavàn migran ki kontinye ap vanse nan direksyon fwontyè Etazini pataje ak Meksik. Jean Robert Philippe ap swiv karavàn nan pou nou. Jean Robert Philippe, fò n di ke karavàn nan tèt dwat pou fwontyè a malgre gwo reyinyon wo nivo, delegasyon wo nivo ofisyèl ameriken yo avèk prezidan meksiken an, an palan de Andrés López Obrador. Donk se yon sitiyasyon imigrasyon, se yon nouvo devlopman dayè.
Wi efektivman Jacquelin e alò karavan nan espwa Etazini se pou karavan nan ta kraze nan out men rankont ki dewoule ant e delegasyon ameriken an avèk prezidan meksiken an pa vrèman bay rezilta ke esponsab yo ta swete ou sak soti ladan l se sèlman pwomès avèk demand. Men pa gen anyen ki di ki lè, pa egzanp, ke gouvènman meksiken an ki pwomèt pou l ede Etazini ralanti flo imigran yo, pa gen yon dat ki fikse sou kesyon sila a. Se yon pòt ki rete tou louvri, men Meksik poze yon lòt kondisyon k li menm, li mande pou ke Etazini relouvri fwontyè a ki fèmen depi sou administrasyon Donald Trump la. Delegasyon ameriken an ki te gen nan tèt li Sekretè Deta Antony Blinken retounen Washington apre li fin rankontre Prezidan Meksiken Andrés Manuel López Obrador pou diskite imigrasyon ilegal. Chèf diplomasi ameriken an mande asistans Meksik pou ede kontwole kantite imigran k ap prezante sou fwontyè a chak jou san dokiman legal. Demand sa a fèt nan moman Repibliken yo ap mete presyon sou administrasyon an pou mete plis sekirite sou fwontyè a, yon sijè ki kapab domine kanpay elektoral eleksyon prezidansyèl 2024 yo. Semèn pase a, Prezidan Lopez Obrador te bay Prezidan Biden asirans Meksik kapab ede, men jiskavan rankont mèkredi 27 desanm nan, lidè meksiken an te fè yon lòt deklarasyon lè l mande Kongrè a li kwè ki ta dwe ede envesti nan moun pòv k ap viv nan Amerik Latin nan. avèk Karayib la. Meksik fè delegasyon an yon lòt demand, dapre minis afè etranjè a, Alicia Bárcena, ki di.
Relouvri fwontyè a se yon priyorite pou nou. N ap pale de pati ekonomik la ansanm avèk koz estriktirèl migrasyon an. Nou vrèman enterese pale de rasin pwoblèm nan, akoz imigran yo kite peyi yo pou povrete, inegalite, vyolans avèk reyinifikasyon familyal. Nou vle pale de pwoblèm yo fè fas

anmède pèsonn, nou pa derespekte pèsonn, nou vle yo ban nou opòtinite pou n travay, nou chwazi vwayaje nan karavàn nan, se poutèt yo pa ban nou pèmi pou n sikile o Meksik. Imigrasyon ilegal la gen yon enpak tou sou vil ameriken yo. Se konsa majistra 3 vil, Denver, New York ak Chicago, ke Demokrat yo kontwole, fòme yon kowalisyon pou fè fas ak kantite imigran eta Texas ap voye ba yo pa egzanp nan otobis chak jou. Maj la Vil New York la, Eric Adams, pran yon dekrè egzekitif pou mande bis k ap transpòte imigran yo soti Texas, ebyen li dwe avèti yo 32 zè tan alavans epi pou bis sa yo rive ant 8 tè 30 a midi lendi a vandredi. Sinon, y ap peye amand epi yo kapab sezi otobis ki vyole restriksyon yo. Majistra Denver a, Mike Johnson, di pou kounye la, vil la gen difikilte pou l rezoud epi bay yon repons a kriz migratwa a. Pou Majistra Chicago a, Brenton Johnson, li di vil la gen 27 sant debèjeman ki akeyi prèske 15 mil imigran k ap chache azil. Majistra sa yo mande plis sipò bò kote gouvènman federal la pou ede yo fè fas ak kantite imigran k ap debake lakay yo chak jou. Epi otorite ameriken yo depòte plis pase 370 imigran nan Gwatemala abò 3 avyon komèsyal. Daprè otorite yo, imigran sa yo te nan prizon apre yo te travèse fwontyè McAllen ak El Paso, Texas, san dokiman legal. Joubert Philippe, voa Kreyòl, Washington.
An palan de sitiyasyon an sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik la gen Guerline Joseph ki se direktris egzekitif Haitian Bridge Alliance ki lanse yon apèl pou yon pakèt timoun ayisyen ki twouve yo sou fwontyè a, li lanse apèl sa pandan yon antretyen ke li te gen avèk Jean Robert Philippe. Nou gen anpil timoun ki twouve yo nan Meksik pou le moman san paran. E sa ke nou aprann, se anpil timoun ki pase dirèkteman an Ayiti ki tonbe Meksik d'une façon ou d'une autre, oubyen timoun ki soti an Ayiti dirèkteman ki tonbe Nikaragwa pandan ke te gen anpil vwayaj kap fèt Nikaragwa yo. Kounya nou genyen dè santèn de timoun ki twouve yo nan Meksik san manman san papa paske yo gen yon manman e deja Ozetazini, yo gen yon papa deja Ozetazini ki te fè aplikasyon pou yo jiskaprezan yo poko rele yo, ki twouve ke bagay la tèlman difisil yo fè yo vin tonbe nan Meksik. Nou raple tout moun ke gouvèneman Meksik la Koze imigrasyon nan Meksik konn pran timoun yo mete yo nan sa ki rele dif, D-I-F, e li trè difisil pou nou retire timoun sa yo anba grif imigrasyon meksikèn nan. E nou nou travay anpil, nou mande tout moun, si ke nou ta gon timoun, nou pa bezwen konn nan ki kondisyon timoun nan vini, tanpri kontakte nou pou nou kapab wè kòman nou kapab ede. Se te Guerline Joseph ki se direktris egzekitif Haitian Bridge Alliance. N ap retwouve Guerline pi ta nan pwogram nan nan Koze Fanm. Nou pral nan rejyon Mwayen Oryan. Gè Izrayèl-Hamas la kontinye ap fè san koule nan Gaza e nan mitan lame izrayelyèn nan pandan ke kriz imanitè ap kontinye nan Gaza. Jeanty Augustin Junior.
Lame Izrayèl la kontinye ap bonbade Gaza nan objektif pou elimine gwoup Hamas la e montre videyo kote li ta dekouvri yon tinèl. Pandansetan, gwoup Hamas la, nan yon videyo, ap montre kòman l ap atake sòlda Izrayelyen yo. Sa ki konsène operasyon isit la, Kay sa a te sèvi yon inite a mas, li gwosè yon selil ak yon eskadwon. Ou ka wè kantite inifòm, detonatè, aparèy ak eksplozif enpwovize pare pou itilize. Lame Izrayèl la te pibliye plizyè videyo mèkredi 27 desanm nan ki te montre tinèl yo te dekouvri toupre yon lopital ak yon lekòl nan Gaza. Youn nan videyo ki te edite montre antre yon tinèl toupre lopital Rantisi. Nan yon kominike sou kont medya sosyal militè Izrayelyen yo, yo te di ke yo te lokalize epi detwi 3 tinèl. Sou lòt bò a, Hamas te pibliye yon videyo ayè mèkredi 27 desanm nan ki montre zèl ame gwoup Hamas la k ap vize tank militè Izrayelyen yo ak sòlda yo nan Kan Younis, vil prensipal nan sid Strip Gaza. Lame Izrayelyen an rapòte ayè mèkredi a gen 3 sòlda ki mouri nan konba nan Gaza a. Jodi jedi 28 desanm nan, fòs Izrayelyen yo te frape zòn ki ozalantou yon lopital nan kè Khan Younis, kote rezidan yo te pè yon lòt avanse nan tèritwa a ki chaje ak fanmi ki pa gen kay depi lagè a kòmanse. Nan yon rapò Nasyonzini pibliye jodi jedi 28 desanm nan, plenyen pou sa li rele yon deteryorasyon rapid dwa moun nan sid Jòdani ke Izrayelyen yo okipe. The use of military tactic Itilizasyon taktik militè ak zam nan anviwònman ki fè respekte lalwa ak itilizasyon fòs ki pa nesesè oswa ki pa egal ak fòs sekirite Izrayelyen yo trè boulvèsan. Responsab Nasyonzini an te kontinye pou mande otorite Izrayelyen yo pou yo mete fen nan vyolans kont popilasyon Palestinyen an. Mwen mande Izrayèl pou pran mezi imedyat, klè ak efikas pou mete fen ak vyolans kolon yo kont popilasyon palestinyen an, mennen ankèt sou tout ensidan vyolans kolon yo fè ak fòs sekirite izrayelyen yo. Shaul Gwenglick, yon jèn chantè izrayelyen ki te rezèvis nan lame Izrayèl la, mouri nan Strip Gaza nan lagè Izrayèl kont Hamas la kèk. semèn apre li te fin pase yon odisyon nan yon emisyon televizyon ki chwazi patisipasyon peyi a pou konkou chante Eurovision. Youn nan jij yo te di ke li te kite emisyon an akòz devwa li nan rezèv lame a. Antèman Gwynglic te fèt ayè mèkredi 27 desanm nan nan Raanama ann Izrayèl. Pou pi piti, 166 sòlda izrayelyen mouri nan ofansiv Gaza a, ki te lanse apre gwoup Hamas la te touye plis pase 1,200 moun ak kidnape anviwon 240 lòt 7 oktòb pase a. Nan Palestin, Plis pase 21 mil Palestinyen gentan mouri nan Gaza pandan lagè a, daprè Ministè Sante Gaza ke gwoup Hamas la ap dirije. Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyol.
E pandansetan genyen tou moun kap mouri, moun kap pèdi lavi yo nan Ikrèn, kote ke gon gè ant Ikrèn avèk Larisi. Pandan se tan genyen, yè mèkredi a minis endistri estratejik Ikrèn nan, Oleksandr Kamysyn ki enumere nan Kyèv, nap pale de Ikrèn, reyalizasyon endistri defans Ikrèn nan an 2023. Devlopman Serge François Michel.

An 2023, sektè defans Ikrèn nan te bay 3 fwa plis pwodui konpare ak 2022, e an 2024 li gen plan bay 6 fwa pi meyè rannman konpare ak 2023. An 2024, Ikrèn gen plan rive nan nivo yon milyon dronn FPV pou ane a, di mil dronn ki ka frape nan distans mwayen ak mil dronn ki ka frape nan long distans. Apa de reponn bezwen lame Ikrèn nan, endistri defans Ikrèn nan pwal chache antre sou mache zam mondyal la e fè ekspòtasyon militè yon pati nan modèl ekonomik Ikrèn nan nan lavni. Kamyshin ki t ap reponn kesyon ajans nouvèl Associated Press ki mande si ta gen yon konfli enterè posib ant fabrikan zam Ikrèn ak fabrikan nan loksidan, li di se sèten Ikrèn pwal ka fè konpetisyon sou mache zam nan. Epoutan, li ajoute. Nou pa vle fè konpetisyon, nou vle bati relasyon patnè. Kamishyn di ankò, gen yon mache zam ki pa t la pou konpayi militè endistriyèl loksidan yo. Se yon mache ke nòmalman Larisi kontwole e nou vle antre sou mache sa ansanm ak patnè nou yo e vini ak pwojè n ap bati ansanm. Se pawòl Kamishyn. Serge François Michel, voa Kreyòl.
N ap antre isit Ozetazini, enben lidè repibliken nan Kolorado pran desizyon yè mèkredi a pou yo pote devan Lakou Siprèm Etazini yon jijman nan eta sa a pou retire ansyen prezidan Donald Trump sou bilten vòt nan Kolorado. Yon repòtaj Serge Rodriguez. Responsab pati Repibliken an nan Kolorado deside pote an apèl vèdik Lakou Siprèm Eta sa a, yon vèdik pou di ansyen Prezidan Donald Trump pa elijib ankò pou okipe fotèy boure Lamezon Blanch la. Demach sila a se premye etap nan yon posib fas kare nan pi gwo tribinal Etazini an sou yon atik nan konstitisyon amerikèn nan ki an vigè depi 155 lane e ki anpeche moun ki enplike nan zak revòlt okipe yon pòs leta. Premye enpak desizyon pou ale annapèl la pral genyen se pwolonje yon sirsi ki soti bò kote Lakou Siprèm nan Kolorado ki mete jijman sa an veyez pou jis dat 4 janvye k ap vin la, swa yon jou avan yo kòmanse enprime bilten vòt oubyen jiskaske apèl nan Kou Siprèm Etazini an rive nan bout li. Ansyen Prezidan Donald Trump sinyale ke l byen kapab ale devan pi gwo tribinal Etazini an pou regle koze a pèsonèlman. Jiskaprezan, Lakou Siprèm Etazini an poko janm rann yon jijman sou Atik 3 nan Katòzyèm Amandman an, yon amandman yo te ajoute nan Konstitisyon amerikèn nan apre Lagè Sivil Etazini an nan mitan ane 1800 yo. An reyalite, se te yon mwayen pou anpeche ansyen sòlda Konfedere yo rekòmanse okipe yon pòs nan gouvènman federal la. Atik 3 nan Katòzyèm Amandman an di nenpòt endividi ki fè sèman pou obeyi konstitisyon an e ki ta enplike nan zak enzireksyon pa kapab okipe okenn fonksyon nan gouvènman federal Etazini an. Pandanstan, si ansyen Prezidan Donald Trump pa figire vrèman vre sou bilten vòt Eta Kolorado, sa pap genyen twòp enpòtans sou kanpay prezidansyèl li a, paske li pa vrèman bezwen eta sa a pou l ranpòte laviktwa nan kolèj elektoral la. Sepandan, Aksyon Eta Kolorado a kapab ouvè pòt la bay tribinal oubyen responsab elektoral pou kwape ansyen lokatè Mezon Blanch la sou bilten vòt nan eta li dwe genyen pou l ta eli kòm prezidan Etazini. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Kounye a nou pral nan an Amerik di Sid, enben an Arjantin plizyè milye sitwayen pran lari Buenos Aires yè mèkredi a pou pwoteste kont refòm ekonomik prezidan Javier Milei pwopoze yo. Marie Luce Pierre gen detay.
Prezidan Arjantin an Javier Milei voye yon seri pwojè ou modifikasyon lwa devan Kongrè Arjantin an mèkredi 27 desanm pase pou diskite sou yo, daprè pòt pawòl prezidansyèl la Manuel Adorni, nan moman plizyè milye moun ki soti nan plizyè òganizasyon travay ap pwoteste nan Buenos Aires. Pami mezi sa yo Mille prezante a, gen refòm taks, travay, enèji ak kesyon elektoral, daprè sa pòtpawòl prezidansyèl la, Manuel Adorni, fè konnen. Òganizasyon k ap patisipe nan manifestasyon pwotestasyon an, tankou Konfederasyon jeneral travayè yo, CGT, di mezi gouvènman yo pral afekte salè ak dwa ajanten yo. Moun k ap patisipe nan manifestasyon yo di. Travayè yo bezwen defann dwa yo. Lapolis te bloke avni Corrientes nan moman manifestan yo t ap joure yo. Byen bonè jodi jedi a, òganizasyon travayè yo te reyini devan palè jistis la pou pwoteste kont 300 mezi Prezidan Milei te prezante semèn pase a pou deranje ekonomi peyi Amerik di Sid la. Manifestasyon yo te fini avèk lese frape ant manifestan yo ak lapolis. Fòs de lòd yo te arete 6 moun pou rebelyon, daprè sa medya lokal yo rapòte. Marie Luce Pierre, voa Kreyòl.
Merci nap salye tout zanmi nou yo ki sou page Facebook nou yo kap kap mande kote Valerio Saint Louis kote Sandra ye men yap retounen yo an vakans men yap retounen nou vle salye yon konfrè nou nap pale de Blaise Peterson misye kap fete jodia donk m swete ke misye kite gato pa nou e se avèk bokou de plezi ke nap salye Blaise Peterson, ou sou voa Kreyol. Aktyalite nan peyi Dayiti, plizyè òganizasyon popilè òganize yon antèman senbolik devan lokal BINUH nan Pòtoprens jodi jedi 28 desanm nan. Detay avèk Masiado Vilmé. Jodi a la nou antere BINUH, nou antere tout sendika ki regwoupe yo pou kraze Ayiti. Demach sila a se pou responsab òganizasyon popilè yo tankou Fòs Opozisyon Radikal Channmas fòk, Kri Nasyonal, Konvansyon pou site sa yo sèlman eksprime enkapasite yo di reprezantan Nasyonzini an genyen fas ak kriz miltinasyonal peyi Ayiti ap fè fas la. Leonarno Jean Baptiste, se kòdonatè kri nasyonal. Se tout moun ki dakò pa gen lavi anndan peyi a. Moun ap mouri patou anndan peyi a. 28 desanm sa a, nou rasanble pou ke nou chante finiray Marie Isabelle Salvador, paske madam sa a, Li pa vini pou l ede Ayiti, men li vini, non sèlman li plase avèk Ariel, men jodi a li vini pou ke li kolabore pou yo kraze peyi a. Yon mouvman ki te dewoule san oken ensidan. Toutfwa, divès òganizasyon sosyal ak politik nan vi nasyonal peyi an menase pou foule makadam nan premye janvye k ap vini la, dat ki ap koenside ak 220 tyèm anivèsè endepandans peyi a, pou al manifeste kont gouvènman an plas la. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masiado Vilmé, nou nan fen dane, jodi a se 28, rete 3 jou ankò, e se moman tou ke gen anpil moun k ap fè bilan, anpil sektè nan vi nasyonal la k ap fè bilan, e deja gen anpil bilan ki soti. Se konsa, Sendika Nasyonal Polis Nasyonal la li menm li drese yon bilan sou kantite polisye ki mouri pandan ane 2023 sa. Yves Manuel ki twouve l nan Pòtoprens ap di nou plis. Sòti janvye pou rive desanm sa, gen plis pase yon trantèn polisye ki pèdi lavi yo anba bal bandi. Majorite viktim yo resanse nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, selon Lyonel Lazarre, kòdonatè jeneral Sendika Nasyonal Ayisyen yo, Synapo, a. Bilan, se 37 polisye ki ki tonbe. Fò n note se yon chif ki nètman bese pa rapò avèk ane 2022 a, piske ane 2022 a se te 56 polisye ki te. Responsab Synapo a, yon lòt kote, soulinye gen plizyè pòs polis ki sibi atak bandi. Pandan atak yo, Bandi yo detwi materyèl enstitisyon lapolis lan epi pote ale tout sa yo jwenn sou pasaj yo. Pandan ane a tou gen yon pakèt materyèl lapolis ki pèdi, ki pase anba flanm flanm dife. Pa egzanp, nou sonje ke nan zòn nan zòn Titanyen gen prè de twa blende lapolis ki boule pou ane sa a. Genyen plizyè anjen. lou ke lapolis genyen ki boule san konte gen de veyikil de polis tou ki boule se de nèg ame ki komèt zak sa yo kidonk nou panse ke se yon ane 2023 ki trè douloure pou enstitisyon an pa rapò avèk pèt ke lapolis la fè. San konte ke yon pakèt polisye ki kite peyi a atravè pwogram imanitè yo. Anplis polisye ki pèdi lavi yo, gen tou ka de defeksyon ki enpakte fonksyonman Polis Nasyonal Dayiti an pandan ane a. Gen plis pase 1,200 polisye ki kite Polis Nasyonal Dayiti an kale nan pwogram Biden alòske, BINUH bò kote pa l prezante on bilan ki evalye a 1,600 polisye. Majorite polisye sa yo ap chèche opòtinite emigrasyon nan yon kontèks sitiyasyon sekirite a agrave. Pi gwo defi polis la dwe relve pou ane 2024 la, se kesyon sekirite a. Se pi gwo pwoblèm ke pou n bat pou n rezoud, imedyatman ke nou rezoud pwoblèm ensekirite a, lè sa kapab gen eleksyon, kapab gen tout on seri de bagay ki fèt. andedan peyi a. Ane 2023 se te yon ane difisil pou enstitisyon lapolis la e pou ajan l yo, men kanmenm yo rive fè travay la. Polis Nasyonal la, malgre defi mank mwayen, toujou la pou akonpanye popilasyon an, garanti responsab Synapoha. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl.
Mezanmi gen anpil moun kap mande kote Valerio Saint Louis gen notamman Amilcar kap mande pou Valerio Saint Louis tounen map salye Valerio pou bon poutèt sa map fè w wè Valerio demen e gen anpil lòt moun ankò kap mande kote Sandra ye Sandra nan vakans lap retounen talè konsa e gen lòt moun mpap site non yo ki pral an vakans donk se konsa bagay la ye se woulman yon lè nou gen yon moun ki la gen yon lè gen yon moun ki pa la. Se konsa sa yo nou salye madam Gladys Jean Baptiste Saint Louis, Cadet Marie la, Daniel Desir, tout ekip solid la ki toujou la avè nou. Mezanmi nap anchene avèk yon dram, yon dram nan mitan kominote ayisyèn nan nan peyi Lafrans kote yon manman ki genyen. Tande byen, 35 an, avèk 4 pitit li yo, enben yo mouri asasinen nan lannuit 24 pou rive 25 desanm ki sot pase la. Daprè lapolis la, sispèk la se ta mari madanm sa a e papa timoun yo, enben e l fè zak sa avèk yon kouto e papa timoun sa yo, enben timoun sa yo gen, yonn gen 10 an, yonn gen 7 an, yonn gen 4 an e pi piti a gen 9 mwa. Nou gen Edouard Franklin Dieudèms ki li menm sou dosye sa, demen l ap gen yon, m te pwomèt nou jodi a, men demen l ap prezante yon repòtaj kote ke l ap pral eseye wè si l ka rankontre avèk fanmi an. Se yon dram ki sakaje anpil kominote ayisyèn nan nan peyi Lafrans apre gwo. terib dram sa. Ou sou voa Kreyòl, w ap suiv yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen, nou pratikman e nan dènyè liy dwat pwogram nan, rete branche e n ap tounen nan yon ti moman. E wi ou sou voa kreyol wap swiv yon program nan lang kreyol ayisyen m panse ke Valerio Saint Louis tande mesaj la donk lap kouri vin jwenn nou rapidman. Nap fè plas konnya pou koze fanm. Nan koze fanm tankou nou te pwomèt li nap akeyi Guerline Joseph ki son abitye de la maison ki se direktris egzekitif Haitian Bridge Alliance ki se yon òganizasyon k ap defann dwa imigran, pa sèlman imigran ayisyen non men imigran nwa. E se li jodi a Jean Robert Philippe te pale avè l sou sitiyasyon k ap dewoule sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Nou sot tande ke gran rankont ki fèt avèk delegasyon amerikèn wo nivo a ki sot rankontre avèk prezidan meksiken an san poko gen vrèman yon gwo rezilta ki soti. Pandansetan genyen yon karavàn li menm ki sou wout e yo di tèt dwat pou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la san bliye ke Guerline te lanse yon apèl pou yon pakèt timoun ayisyen san fanmi ki twouve yo sou fwontyè sa avèk tout risk ke sa genyen. Donk se avèk plezi ke n ap akeyi jodi a nan Koze Fanm Guerline Joseph.
E se pa premyè fwa ke yo genyen reyinyon sa yo, se chak fwa genyen yon nonb e de moun ki ki vrèman wo ki parèt sou fontyè lan, ki ap fè wout e e soti Meksik pou antre sou fontyè Etazini, toujou genyen pou pale sa yo, pou wè kòman de peyi sa yo kapab travay sou koze sa. Men, kòm nou konnen, rezilta yo pa janm de rezilta pozitif pou moun ki migran, pou moun ki ap fè wout lan, pou moun ki ap chèche pwoteksyon, azil, kèlkonk. Alò, nou poko gen tout detay de ki sa yo te diskite, men youn nan bagay ke nou sèten, se ke reyinyon an, se yon reyinyon ki baze pou Etazini avèk Meksik chèche yon jan pou yo diminye kantite moun ki ap antre Ozetazini ki ap pase pa Meksik dan dè mwayen iregilye. Donk gen lin mwen an, li depann plis de Meksik ke Lèzetazini paske etan done ke baryè dantre a se lakay Meksik li ye.
Wi egzakteman se sa ki fè ke nou menm antan ke moun ki ap batay pou dwa de lòm avèk dwa migran nou mande peyi Meksik pou yo pou yo chèche fason pou yo respekte dwa de lòm moun ki ap pase nan peyi yo pou yo ba yo lese pase pou yo trete yo tankou moun paske nou gen nou jwenn anpil konplent anpil Pil pawòl ki ap di nou ke imigrasyon Meksik ap antre nan otèl, sitou nan zòn ki genyen imigran yo, kote ke yo antre nan otèl yo, yo pran imigran yo mete yo nan prizon, yo mete yo nan detansyon, e pafwa yo menm mande yo pou yo peye lajan pou fè yo lage yo. Nou gen anpil moun ki ap di nou sa rive yo nan zòn Tijuana, e nou gen anpil tou ki di nou tout nan lakou peyi Meksik kote ke imigrasyon Meksik, Imigrasyon Gouvènman peyi Meksik antre nan zòn kote ki genyen imigran yo ke yo fè dè zabi sou yo kote ke yo gen dwa ap mande yo pou yo peye lajan pou yo ka pa deteni yo. Alò nou menm nou kontinye ap mande peyi Meksik pou yo bay pwoteksyon, pou yo respekte dwa moun yo pandan ke y ap fè yon sejou oubyen yon pasaj nan peyi yo. Alò kounye a la, kijan n ap gade sitiyasyon imigran yo la a? Sa gen pratikman, sa pral gen yon lane depi pwogram imanitè Biden nan te lanse. E kijan nou menm militan yo, kijan nou wè pwogram sa a? Èske li se yon siksè oubyen èske li ede ou pa? Kijan sa ye?
Jiskaprezan, e Janwo, sa ke nou kapab di, nou genyen dènye chif ki soti dirèkteman nan gouvèneman ameriken an, kote ke si nou ap gade kantite moun ki aplike, nou gen plis ke mil, mil, e milyon, prèske e milyon edmi ayisyen ki aplike pou pwogram nan. E tande byen wi, Plis ke yon milyon jiska yon milyon edmi Ayisyen ki aplike pou pwogram nan e yo genyen apeprè 140 mil ki apwouve. Alò, si w ap gade kantite moun ki aplike, w ap di konsa, bon, li pa vrèman yon siksè. Men si w ap gade kantite moun ke yo gen tan apwouve nan di mwa ki rive la yo, Ou kapab di ke li yon siksè. Yo menm yo wè li yon siksè.
Vwala, se te Guerline Joseph ki se direktris egzekitif Haitian Bridge Alliance ki te pale avèk Jean Robert Philippe sou sitiyasyon fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Epi yon nouvèl ki fenk soti la, enben prezidan Nicolas Maduro, prezidan venezyelyen an, li pase lòd pou fòs zame venezyelyèn yo, enben pou yo mennen egzèsis defansiv nan lanmè karayib la e enben yo di ke enben se pa rapò ak on avyon ke wayom uni ta mennen e se nan moman tou ke genyen Guyane avèk Venezuela yap goumen pou yon pòsyon tè donk son sitiyasyon ki rete tou louvri yon sitiyasyon ke nap swiv pou ou e ki te pwovoke anpil sansasyon te menm gen rankont ant dirijan 2 peyi yo mezanmi se la nou mete fen nan pwogram nan se te yon plezi kòm dabitid poun te sèvi ou epi moun kap fete yo. Enben fè atansyon, rete modere. Mwen se Jacquelin Belizaire, mèsi Jeanty Augustin Junior, Jean Robert Philippe, enben tout ekip la m di nou mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou, enben n ap kase randevou pou demen, mwen se Jacquelin Belizaire. Bonswa!